Se Doktè Eliud Pierre. Pa bliye ti koze sante popilasyon ak devlopman se ti espas aktyalite, kòmantè, refleksyon epi ti konsèy sou lasante. Pa bliye lasante se lavi w men sante li marye avèk kesyon popilasyon ak devlòpman paske Il faut que ou viv dans de bonnes conditions, il faut que ou atenn le bonheur, se sa ki devlòpman. E chak fwa ke ou pran ti lapawòl li sou lasante, sou lòt koze tou, anben sa pèmèt ou konnen, e lè w konnen, anben li pèmèt ou viv mye e osi sovgarde

Men ki lakòz ke moun mouri. Anben maladi sa li de retou an Ewòp e li riske pou li anvayi. Alòs, otorite sante yo yo alète fas a ogmantasyon ka an Ewòp de maladi sa ki trè danjre. Li touche zannimo ki sitou sovaj yo tankou chyen, chòvsouri, rena e li kapab transmèt a moun lòske anben yonn nan bèt sa yo kapab mòde ou byen grifonyen ou. Anben se maladi laraj. Depi plizyè ane gen ogmantasyon de nonb de ka yo lakay zannimo sovaj ak domèstik yo ann Ewòp. Anben se sa ke Ajans Nasyonal de Sekirite Sanitè nan li menm li fè deklare. E apre plizyè dizèn dane ke maladi sa a te pran rekil, anben laraj retounen

kontre mwens ke 10 ke yo te konn genyen abityèlman. An 2022, li ogmante yon gwo ogmantasyon de nonb de ka yo, yo wè yo an Roumani, an Ongri e an Slovaki. Depi, anben depi lè sa, viris la li kontinye ap sikile avèk plis de 100 ka yo resanse an Roumani an 2022. 25. E analiz yo montre ke gen 2 varyan de viris sa a k ape sikile, e gen yon nan yo ki pa te, ke yo pa te detekte sou teritwa Ewòp la depi 10 an. Men kòman nou ta kapab eksplike ogmantasyon ka sa yo? Enben, ekspè yo panse ke, an men yo gen plizyè eksplikasyon posib, pa egzanp, gen gè yo, gè an Ewòp yo, gè an Ikrèn e an Risi, an ben viris lan li sikile, li te si konn sikile an Ikrèn avan gè a, men yo konnen ke depi lè sa a, an ben ka yo, yo ogmante. Li posib pou imajine tou ke mwayen pou siveye ak kontwole maladi a, an ben, an ben, Posiblite sa yo diminye oubyen yo twouble. Pa egzanp, vaksinasyon ke yo konn fè kontre bèt sovaj yo, trè souvan yo konn lage vaksen pa avyon, anben bagay sa pa ka fèt ankò E gen vaksinasyon bèt sovaj yo ki te kanpe nan anpil lòt peyi ankò. Tout sa yo kapab eksplike pwoblèm nan. E dayè se premyè metòd de prevansyon. Vaksinasyon animal sovaj yo se premye metòd de prevansyon raj lan. San vaksinasyon, viris raj la riske pou l kontinye ogmante lakay anpil zannimo ki ogmante risk enfeksyon an lakay popilasyon an. E li posib pou vaksinen moun yo tou, nou menm lèzòm, si n ap vwayaje nan zòn ki a ris. E an ka ke nou ekspoze a la raj la, anben ou kapab vaksinen apre ke w fin atrape maladi a oubyen ou sispèk ke w pran maladi a, li trè efikas e li ka pèmèt evite moun nan mouri. San trètman sa a, laraj ka pwovoke lanmò yon fwa ke senptom yo yo menm yo kòmanse. Pa bliye ke laraj la li pa transmèt ant moun a moun men li transmèt De yon bèt, yon bèt ki li menm gen maladi a, pran gen mikwòb la, yon bèt ki mode oubyen grafouyen oubyen pa saliv tou. Pa bliye prè de 60 mil moun mouri pa raj dan lemonn, prensipalman an Azi e an Afrik, selon Enstiti Pastè.
Nou menm an Ayiti nou plis konnen ke se chyen jeneralman ki bay li, nou plis konnen sa de chyen. Wè, se sa k fè anpil moun pè lè chen mòde yo. Pa bliye gen anpil peyi, tankou nan peyi nou sot pale la yo, an Ewòp, lòt peyi devlope yo, anben moun yo, anben menm nan sèten zòt peyi, moun yo devlope yon vwazinaj, yon zanmitye avèk anpil bèt, bèt domèstik yo tou.
Se sak fè nou toujou di ke chak moun gen patiraj yo e ke chak etre yo anben yo gen limit yo e menm lè on moun ou ta zanmi on zannimo anben domèstik anben fòk ke kanmenm li gen limit li. E listwa ke moun montre rechèch yo anpil gwo epidemi ki vini anpil fwa se de bèt sovaj yo ke yo vini. Anpil gwo epidemi se paske lèzòm de plis an plis ap pran plis teren nan men bèt sovaj yo, moun yo ap bati de lè kote, kote ke se zannimo sovaj ki te konn bati, yo pran limit, yo pran teren sou forè yo, etsetera, anben tout sa lakòz ke bèt sovaj yo kapab transmèt de mikwòb a lòm, yo vin pi pre lòm e yo transmèt de mikwòb, epi dèfwa tou se nou menm k'ape manje bèt sovaj yo tou. Ki dèfwa nou konn swa pa abitye manje yo oubyen nou pa konn manje yo.
Alò ou konnen viris sa a se viris de la raj ki bay li, nou te di w kòman l transmèt, se mòde, anben bèt la ka mòde w grafiyen w oubyen pa saliv li oubyen krache l, Oubyen dlo ki sot nan kòl oubyen nan bouch li. Se chyen, chòvsouri, chat, rena, anben tout bèt sa yo kapab genyen laraj. E sentom yo, anben yo ka kòmanse apre ou fin fè ekspoze a, se kèlke semèn, li ka pran kèlke semèn oubyen a kèlke mwa avan ke sentom yo kòmanse santi yo. Li kapab fyèv, tèt fè mal, fatig, doulè, ou santi ke kote kote mòde a grafiyen l ap grate w, moun nan ka vin pè dlo, li ka menm vin paralize, tonbe an koma. E trè souvan lòske wè siy sa yo se de siy newolojik lòske w wè yo rive anbè li prèske si ke moun nan li menm li kapab mouri. Donk li enpòtan ke pou ke prizancharj yo fèt kòrèk. E ase rapidman.
Anben depi yon chien mòdew ou byen nenpòt bèt ta mòdew anben ou ta anben fòk ou lave dezenfekte pwen an ou ka lavel ak dlo ak savon anben pandan yon bon ti tan menm yon 5 10 minit hein wap lavel. Epi apre sa, yo refere w vè yon pèsonèl medikal kote ke yo kapab bay vaksen, etsetera. An Ayiti, m kwè Direksyon Sanitè Lwès la genyen espas kote ke yo resevwa moun sou je chyen ta va mòde. Yo konn mande tou pou chyen sa a tou fò w kenbe l an obsèvasyon.

Evite kontak avèk bèt sa yo, kontak sere avèk yo. Moun ki a risk yo fò vaksinen, pa egzanp veterinè yo, moun k ap travay nan laboratwa yo. Alò laj la se yon ijans medikal li ye, donk trètman an se sitou prevansyon e si l fèt le pli to posib, menm lè ou fin mòde anben ou apre ke w fin ekspoze, ou kapab pran vaksen an e ki kapab. Kan menm pèmèt fon fon bon bagay pou ou. Ya urgence dans le monde Je me demande bien ce qu'ils font là haut. Alò konnen ti moso lenfòmasyon ka pèmèt ou enfòme, ka pèmèt ou konn kisa w fè, tout sa patisipe nan sove lavi men tou pèmèt ke w gen le bonheur e sa sè le devlòpman paske pa bliye devlòpman an tou Plis ou devlope, se plis ou ka envèsti nan lasante. E plis ou gen lasante, se plis ou ka ap travay pou devlòpman e sa k ap pèmèt ou kè ou pi kontan e ke ou viv mye nan vi sa a. E se jisteman sa ke emisyon sa a li menm li gen. kòm objektif. Nou byen kontan deske w tap gade, w tap tande emisyon sa. Pa bliye abòne epi pataje emisyon sa pou plis moun yo menm yo kapab gade emisyon sa, tande. Se te Doktè Elliot Pierre, pa bliye pwen de kontak la se 37 74 94 16. E n ape di w